Se pa 12 janvye ki vin enskri ni mo fay la, ni reyalite fay la sou kat peyi Dayiti. E 12 janvye pa efase fay yo non plis. Li sitou raple nou ke fay yo ap travay. Menas la, li toujou la, paske a nenpòt kèl moman, ebyen, yon episant kapab sitiye sou yonn nan segman 2 fay sa yo. E nou idantifye fay sa a avèk yon lòt ki pase dans le nord, ki pase ant La Tortue e le Mont Saint-Nicolas, ki kontinye lan lanmè, lan zòn de Rade du Cap-Haïtien. Lè li rive lan zòn Fort Liberté, ebyen, li pran tè pou li, l'ale vers la République Dominicaine. Kit se ti fay kout yo ki pa reprezante okenn danje paske yo pa ka ranmase gwo enèji, kit se fay long yo, fay aktiv yo, moun pè tande koze fay la. Ke nou pè a chak fwa ke yo pale de tranblemanntè, ke nou fèmen zòrèy nou pou n di ke nou pa kapab tande sijè sa yo, se pa yon bòn reyaksyon, se pa yon bòn atitid, okontrè, se ouvè zòrèy nou, ouvè zye nou, Konn egzakteman kisa yo rele tranblemann'tè la, kisa ki pwovoke'l, pou ke nou kapab gen atitid kil fo pou nou fè fas a yon fenomèn, paske l'ap toujou egziste toutotan ke Ayiti egziste.
Fay yo ap ranmase enèji yon bò, konstriksyon ap kontinye fèt yon lòt bò, lepli souvan avèk menm ansyen prensip yo, Men mwen m pa panse se yon ka ki te pi solid non ki te tonbe oubyen ki pa tonbe. Paske si n ta pral pran nan solidite, Mattis lan pa t ap egziste. Mòn jalouzi, Krizantè yo pa t ap egziste. Sa vle ke tout t ap gen tan pase desann.
Chak pè preche pou pawas yo. Se domaj. Souvan, se yon katastwòf ki pouse pran desizyon ki l fou. Si Leta te ka mete a la dispozisyon tout bòs mason

Gen kèk kat jewolojik Biwo dè Min kòmanse ap fè tou. Byenke lakòz manke mwayen, sa poko posib pou tout teritwa peyi a. Chak koulè sou kat la se yon kalite tè, ki fè konprann ke de kalite tè diferan ka retwouve yo kotakot nan yon menm zòn. Chak sòl sa yo reyaji diferaman fas a ond sismik yo. Pa egzanp, gen de ond sismik anba lavil la. Se yon sòl mou, se de alivyon ke yo ye. Sòl sa yo, lè yo resevwa ond lan, ebyen ond lan pran plis tan pou l pwopaje l ladan yo. Donk, ond lan fè plis dega nan tip de sòl sa yo. Sa son zòn entèmedyè, yon zòn Dèlma, Bourdon, depandaman de topografi a, ou gen de kolin, oubyen ankò de tip de sòl la, ond lan pral reyaji diferaman lè l jwenn yon ti mòn oubyen ankò lè l jwenn tèl tip de sòl. Donk, yon moun k ap konstwi, fò w gen kat sa a nan men w, se yon zouti ki ekstrèmeman enpòtan pou ki di ou, atansyon, ou vle konstwi la a, men pwoblèm ke w ap genyen, Men tip de konstriksyon pou w ta genyen, mentnan si w vle konstri la kote ke sòl la pi bon, se yon woche ke w la ke w genyen, donk fondasyon an li pral depoze sou woche a, men tèl tip de pwoblèm ke w pral genyen, donk men tip de konstriksyon pou w genyen. Plis kontwòl dwe fèt tou nan zafè pèmi konstriksyon. An atandan, MTPTC prepare de gid pou fè bòs, kontremèt, enjenyè e menm pwopriyetè konnen sa k bon ak sa k pa bon pou fè nan reparasyon ak nan konstriksyon. Gid yo sou nèt la. Liv gid yo gen pou tradui an kreyòl tou. Apre nou fin fè prè de 250 mil evalyasyon, nou te vin idantifye 11 patoloji, sa vle di 11 pwoblèm ki genyen nan kay yo apre tranblemanntè a. Donk, kòm 11 pwoblèm sa yo sanse prèske prezante nan tout batiman sa nou rele batiman ki gen koulè jòn yo, donk, Gid de reparasyon an se remèd li bay. Gid de konstriksyon an se yon liv ki la pou montre moun, enjenyè, bòs mason, kontremèt, kòman pou fè pou fè ti konstriksyon ki genyen yon redchose avèk yon etaj.
Avèk sa, fòk fòmasyon fèt pou tout nivo yo. jewològ, chèchè, pwofesè, bòs. Fòk enfrastrikti yo ranfòse. Fòk gen bidjè tou pou sa. Fòk enfòmasyon yo sikile pou fè moun konprann fenomèn nan, pou yo pa panike, men pou yo gen bon reflèks yo.